Sa fèm plezi. An pasan, pèmèt mwen poze kèk kesyon. Mwen esi se se Jehova ou esi se Yahweh, jan ou di a, bon Dieu. Mwen di sa ou. Bien. Non pa mse kou. Non pa mse Johan. Johan. Mwen chante Johan. Mwen kontan de konnen. Men m ta renmen rewe w anko sou paske mwen m santi ke paske chak jou map priye m pa janm ka jwenn yon gras but m panse maten an m priye ase pou m te jwenn gras sa ankò yon fwa. Bravo m anvo anvo w jwenn li. Alèz. Eske sa ka rive petèt nou echanje kòdone epi sa ka pa janm konnen nou ka rekwaze pi souvan epi fè ti pale tout sa yo. Ok pa gen pwoblèm nou pale de sa men kote w rete menm? An n echanje kòdone. Bon, mwen pa ret twò lwen la. Mwen pa ret twò lwen la. Mwen pa ret twò lwen. Men mwen menm, m oze santi ke kè m bat fò depi kounye a. Jora. Bon, sa fè m plezi. Bon, sa fè cho o kè, bay o ka wè m ap transpire. Paske e premye fwa m santi m nan yon pozisyon konsa pou m santi kè m ap bat pou yon demwazèl m fèk kwaze. Donk, yo toujou souvan di. E sa yo pa dwe egziste, ou pa ka fè pwazon moun pou di ke ou santi ke wap bat pou li men ka pam nan diferan bòt. E m eseye ke ou konprann sa bòt. Padone m sa, men m oblije. Nan ki bòt ou rete? Pi ba la wi, m rete nan geto lavil la anba la. Nan geto lavil anba? Wi a, e la m rete anba la wi. Jou! Devan sa wap pi bon. Men ou dire twòp, ou dire twòp baby.

An reyalite mwen m rete pi ba la nan geto lavil la anba la. Menm ke w wè m pa gen tanperaman nèg geto men se nan geto a m rete anba. Nan nèg anba nan geto anba? Anben w se nèg geto? Non m pa wè m gen tanperaman nèg geto. Moun get non sa vle di vès la pa vle di ke Non men m renmen zòn mwen, m renmen geto m paske e la m rete, e la m leve, e la fanmi m leve m. Ou konprann? Nou gen respè nan zòn nan. Waww!
Zòn sa w m pa fè yo.

Al di gran frè sa m vin nan lari a. Ou wè sa? Men, gon bagay la wi. Manzè pèdi papa l, li gen do. M ka pa janm kwaze ak. Bon, m a pale avè l nan telefòn, m ka pa janm kwaze avè l ankò.
Shit men. Mwen menm sa wè. Pou nèg ap bay madanm nan pwoblèm yo. Nèg gye tou tankou mwen. Ki, m pa di madanm nan ki, ki es mwen ye? Pou yo sa kon pale konsa, ou grangou men. Mwen kòm si ou dandi de. Mwen nostalji ap touye mwen ou dandi. Frè.

Mwen kontan avèk ou m bèl ou wè lèm diw bèl fanm nan yow humm bèl fanm men kisak pase bèl fanm nan yow m kòmanse dyaloge a manzè nou echanje nimewo bagay sa yo m santi manzè sou mwen bròdè m santil sou mwen epi lè manzè mandem kibò m soti menm m di manzè e nan geto a la m soti papa yow manzè fon sèl manzè di konsa l viktim de geto sa yo tiye papal menm yow li pa gen dwa met pyel nan geto sa ditou non mwen.

Mwen la wi mom anfom mwen la. Yeah m anfom mami ou pa beze kyete pou mwen. Mwen te fon rive lekol la wi pou m tal don not. Yeah map fe pridan mama. Map fe pridan mami cheri. Sa w gen mami?

Eske tu vle tuye an menm?
Ayy non.
Si se te ou menm ki te nan plas Johan ki sa w tap fè? Johan renmen nèg li e fanmi Johan pa sispann viktim de nèg geto yo. E aktyèlman devan de je Johan li wè frè l la sot viktim de gran frè yon nèg li renmen.